Bonswa bonswa bonswa kòman nou ye M espere ke nou tout anfòm So M vle fon ti pale ansanm avèk nou pandan m chita M ap pran ti van la a kote lari a paske jodi a l fè yon tanperati ki trè nice M di banm pwofite fon ti pale ansanm avèk nou Toujou menm pwofil ide yo ki se motivasyon ou rezinyasyon. Kisa w vle pou tèt ou? Kisa w deside pou tèt ou? Èske w vle soti nan sa w ye a? Èske w ap deside rete nan sa w ye a? Motivasyon ou rezinyasyon? Motivasyon ou rezinyasyon, ki sa w vle nan de sa yo? W ap chwazi motive pou retire tèt ou nan sitiyasyon difisil w ap andire a, nan pwoblèm w ap andire a, oubyen w ap reziyen w pou w mouri nan mizè a? Ou ret mouri nan povrete a. C'est à vous de décider. Epa mwen pral deside anyen pou ou. Ou menm wap deside eske ou vle ret nan mizè a? Eske ou vle ret nan povrete a? Ou di mwen eske ou vle motive lespri ou pou soti nan sitiyasyon difisil ou ye a? Mwen m pa pral fè anyen pou ou mwen. E ou kap deside sa pou fè. Motivasyon ou rezinyasyon. Eske ou vle sot nan sa ou ye a oubyen eske ou vle rete. Zanmi pa pral retire ou, fanmi pa pral retire ou. E ou menm ki pou goumen pou sa ou kwè a. Motive lespri w, motive tout sa ke ou genyen kòm ideyoloji, kòm objektif pou retire tèt ou nan sa w ye a. Mwen m la pou m ede w konprann kèk bagay nan lavi, paske sitiyasyon w ye a se pa moun ki mete w, E ou menm tou ou pa ta ou pa ta swete pou nan tèl sitiyasyon. Ou ta toujou vle pou mennen yon vi nòmal, pou mennen yon vi ki agreyab, yon vi ki ap fè sosyete a plezi, ke tout moun ap renmen. Men pou mennen vi sa, li ba lòt ki travay trè di, ba tèt ou yon motivasyon. Ok? Mete tèt ou nan pozisyon, ba tèt ou objektif, ou di wi, motive. Ane sa, pou m soti nan sa m ye a. Tout difikilte m te rankontre nan ane pase a, ane sa m deside pou m pa rankontre yo. E ane k gen pou vini ankò, m ap try pou m retire tèt mwen nan sitiyasyon an. Chak jou w ap viv lavi kotidyèn, chak jou w ap viv ou sipoze ap goumen, chak jou w ap viv ou sipoze ap batay pou di mwen menm men sa m dwe nan vi m. Si m te sot nan A, m p ap ret nan A toutan, fò m retire kò m nan A pou m tonbe nan B. Si m te nan A fò m retire kò m nan A pou m tonbe nan B. Si m te nan B fò m retire kò m nan B a pou m tonbe nan C. Chak jou Bondye mete, menm jan w wè chak jou ou wè li nesesè, ou wè li enpòtan pou w ap chache manje pou w manje, anben se menm jan tou chak jou ou sipoze ap panse, ap imajine kòman lavi w dwe ye. Dè fwa ou ka, ou ka, ou ka antre de, devan yon miwa, ou kanpe, w ap poze tèt ou kesyon, w ap di, men sa m ta renmen ye nan senkan, men sa, men sa m ta renmen ye nan dizan, men sa m ta renmen ye nan ventan. So, se tout jan bagay sa yo ki pral ede w grandi. Se tout jan de bagay sa yo ki pral pèmèt ou grandi, lespri w grandi, ou pral grandi ekonomikman. Richès la se, se nan lespri w li ye dabò. Posede yon kay, posede yon machin, vwayaje, jwenn yon viza, se nan lespri pou l ye dabò. Si w pa janm panse de bagay ki byen pou lavi w, de bagay ki bon, ki ap itil ou, kòman w panse bagay sa ap vini fizikman? Ou sipoze panse l dabò nan lespri w, lè w fin panse l nan lespri w, epi ou pral wè apre. Kòman tout sa w te panse nan lespri w kòman y ap vini youn apre lòt? Kòman w ka konprann chak jou k pase ou ap panse povrete, w ap panse ou di mwen menm m pa ka avanse, m reziyen m ak sa. Nan lavi pa gen rezinyasyon, nan lavi se lite, se batay. Pa gen rezinyasyon nan lavi. Ou konprann? W ap di m reziyen m, reziyen m a povrete, reziyen m avèk lamizè, m pa vle w al fè anyen mal pou gen kòb. Men chak jou ou menm ou sipoze motive lespri ou, motive tèt ou pou ba tèt ou objektif pou di m motive pou m parèt nan mizik la, m motive pou m chache yon travay, m motive pou m kreye yon biznis, m motive si m te gen 5 dola pou m vin gen 10 dola, mwen motive si m te gen 20 dola pou m vin gen 30 dola. Motivasyon ou rezinyasyon? Chwazi youn k ap bon pou ou. M konseye w chwazi motivasyon.